Bonjou madam Corneille e nou kontan pale avè w jodi a ou se yon radisyon ou se yon gran moun w ap viv bò lari sou wout Boudon an ki jan w ye menm?
Bon e mwen menm menm lè sitiyasyon an di vrèman vre men lè m vin wè m pa gen Anyen pou m fè pou m viv e mesi sa pou esplikasyon. Pye l kase, li gen yon bò ki pwòp, sa vle di mwen menm mwen lage kò m nan lari a, mwen chache vye bidon, mwen chache vye bout fè pou m ka viv ansanm avè l. Ok madam, avan nou rive jiske lè w ap nan deskripsyon de jan w ap viv, èske ou ka di n kiyès ou yo, kijan w rele? Bon, mwen rele Kozèt Konèy. Kozèt. Koney. Ki laj ou?
Bon Bon mwen pa itilize laj la yon sèl bagay mwen fèt an an an 64.
Depi konbyen tan wap viv la a menm? La a mwen gen Bon menm valè lè e e Jovenel genyen sou pouvwa e menm lè a mwen te vini 2016. Ou gen 5 an la depi wap viv la? Wi. Men avan sa ki kote ou te rete? Bon avan sa mwen te premye kote mwen te rete site solèy lè site solèy kòmanse cho kounya la mwen moute mwen ale e m ale nèrèt mwen fè m yon ti kay kounya e pandan m nèrèt la kounya bagay yo vin pa bon pou mwen ditou ditou kounya m pran lari m M pa ka peye kay. Menm lè m ta fè desan kay yon moun men lè ou gen yon ke dèyè ou moun nan ap ba w desan pou kont ou men li pap ba ou ansanm ak moun kounye a mwen oblije se la m vin lonje kò mwen ansanm a mesye a. Men avan sa kisa w te konn fè menm pou di. Bon, m s on moun ke m konn brase nan lari a, m achte vye mango, m aye bannann nan, m lote l, m aye vye veritab la, m lote li. E kèlkeswa sa m jwenn nan, mwen achte l, mwen lote l. Men kounye a ou pa ka fè jan de bagay sa yo? Non, sa k fè m pa ka fè yo, m te fè yon aksidan apre 12 janvye. Sa vle di pye m te vire, kounye a gen yon seri trajè m pa ka fè. Men nou wè gen anpil boutèy atè a la, kijan boutèy sa yo fè la? Mwen menm ki sanble.
Sa pou fè yo menm? Kounya m sanble yo, m sanble yo lè m fin sanble yo mwen fè yo fè bal, m peze yo, m al peze yo nan konpayi. Ki kote wal peze yo? E, m konn ale GS, mwen ale Taba. E konbyen kòb konsa ou ka rantre lè wal peze yo? Bon, sa vle di mwen menm ki chache li a, yo pa banm respè pou li, pase. Moun ki achte l nan men m nan, e li menm yo bay respè pa e yo peye l pi chè. Mwen menm, yo ka pran l nan men m ti nenpòt 2 goud. 2 goud? Wi. Konbyen, konbyen ki pi gwo kòb lè w konn bote ou konn fè? Bon, pi gwo kòb mwen fè e 1000 dola. 1000 dola? Wi, 1000 dola. Lè sa gen kantite moun? Kounye a di chita m pral ka, m pral ka Kozèt. Oubyen m pral e ka Pyè. Oubyen m pral ka Jak. Men depi w pa gen fanmi, depi w pa gen, ou pa gen fanmi. Di nou non, ou ta renmen soti nan espas sa kote wap viv depi dè ane a?
Wi, m ta renmen, m ta renmen soti nan kote m ye a pase l pa fè m byen. Men sou sèl bagay, e Bondye, e toutan map priye Bondye, mwen di Bondye, li kòmanse, fò l fini kanmenm. Pase depi ou mete konfyans ou nan Bondye, ou pa gen dwa pase mal.

Pote a va se ti poste kote m poste a m poste pou ta men m toujou m toujou pridan m respekte sa jan l ye a li pa ka banm pwoblèm e gon lè tou m gen dwa pa menm gentan leve pou mwen ale pase li ka tou konble m.
Men ki pwoblèm ou konn genyen la a menm? Bon pwoblèm mwen gen la a. E paske pou w la pou tèt wòch la. E pa gen moun ki konn vin ba w presyon la? Non, pa gen moun ki ban m presyon. Men se pou wòch la e pou moun ki gen pwoblèm. Men ou di nou ou pa gen mwayen, se vre. Men kijan w fè ateri la? Esplike nou kijan e la menm ki fè w vin dandan ba tro sa? Bon, sa k.
E anba tou wòch la m vin dòmi. Pandan m te al lakay mwen m t al okipe manman m, kounye a gen yon fanmi ki di m konsa e ki di m konsa l ap voye chache m pou mwen pou m rete a 3 timoun pou li. Kounye a vrèman vre mwen te a m pa prale. Kounye a yo te m gen yon bèlmè m ki di a ou mèt ale paske e granmoun ou ye sou sant ou pa ka rete wa ale. Kounye a vrèman vre m ale. yo byen akeyi. Li vin gen yon sè li ki antre, yo depòte, ki antre Pòtoprens. Menm kote l depòte li vini an, e nan wè l mwen l vini. Tout sa m fè sa pa janm bon. Tout sa m fè sa pa janm bon. Kounye a mwen ale ke gon lè, gon lè m ap lave yon rad, li annik. Li di m konsa, e pa konsa m fè l. M di a madam, tann mwen, si m fè bagay la byen.

Menm kote sa a li te joure m nan vandredi, nan samdi m vini bòtò l la la. M vini bòtò l la la, mwen pwòpte anpi mwen jwenn mwayen, mwen chache, mwen chache pou. Menm kote m chache pou a, e menm kote a m dòmi nan pou a. Sa vle di 2016 la. Mwen vin la, m te vini bò tou wòch la la. Dezyèmman, lè yo vin leve mwen, mwen vini la, e la m dòmi. Men. Madam, madam Cosette, e, avan w ale pi lwen. Wi.
Di pou tout entènot yo, pandan w ave bò lari an la. Ou pito jwenn dlo pou benyen, kote ou fè bezwen ou etc. Bon, fè bezwen an, depi bezwen an kenbe mwen, mwen desann, mwen desann yon bò anraje byen lwen. Byen lwen, sa vle di gen moun bò isit, gen isit. M desann yon anraje byen lwen, m al fè bezwen an. Dlo a. Mwen gen yon tiyo kap koule pi ba la kot mesye yo, e la m pran dlo mwen benyen. Di nou non madam Kozèt, si ta gen yon bagay ki ta pi enpòtan pou ou nan moman sa, ou ta mande moun kap gade ou a, se kiyal tap ye? Efen?
Si ta gen yon bagay ki plis enpòtan pou ou nan moman sa, ou ta jwenn, se kiyal tap ye menm? Bon, yon bagay ki ta pi byen enpòtan pou mwen depi Bondye bezwen m, se yon ti kote kote pou m dòmi. Pase lè map dòmi la, li pa fè m byen. Li pa fè m byen. E ki kote? Ki kote ou ta renmen al?
Bon, kote Bondye voye m nan. Se la ou prale?
E la m prale, men a ou etan zòn anba lavil oubyen Site Solèy m pa fè zòn sa. Ki bo ou te rete nan Site Solèy la? Anndan Bele kou m te rete.
Ann Men kòman ou fè menm pou manje chak jou? Mwen konnen chak jou fò manje. Bon chak jou, sa vle di manje a depan de Bondye. Depi m soti nan lari, m di Bondye men m soti e ou menm ki konn tout bagay. Li li entèvyou a yon moun kanmenm ki pou ban m yon 100 goud, ki pou ban m yon 50 goud pou m vin manje. Madam Cosette, e kisa ou vwe kòm mesaj bay prezidan Jovenel Moise paske ou di tan Jovenel gen sou pouvwa e lou genyen k wap viv anba wòch sa la. Bon, mesaj m ta renmen voye bay Jovenel Moise, men fanm nou poze m keksyon an map ban nou l, men chak jou se la Jovenel Moise pase 8 è di maten, 9 è di maten, midi, 3 zè aprè midi, 4 è aprè midi, e lè l pase yo li toujou wè m la. Li wè m nan machin li la, li wè kote ti bare a bare pou sa bare, e avan è la mesye, mesye flè yo mete sa la, li fon ti bare. Apre sa, tout. Lè l ap pase, ni pase moute, ni pase desann, e l al lwen mwen, e l al jwenn mwen. E, bon, mwen menm, men chay mwen menm pou m ta voye ba li, epi m ta di l konsa, sa m t ap di li a, li genlè yo gendwa pa pran l, pase pòv Laza! te sitèlman pòv, li pa t gen kote pou l te rete, li pa t gen manje pou l te manje, li t ale nan, li t ale anba tab nonm rich lan. Lè l rive anba tab nonm rich lan, e, pòv Laza te jwenn mwayen li t ap, li t ap gade, li t ap wè si, si nonm rich la ta ba l yon ti grenn diri pou l manje. Nonm rich lan pa t.

On demann, on demann pou m ta fè, demann pou m ta fè a, se pou moun nan m ta mande l yon sifaksyon, epi pou l etire m anba twouwèt la. Madam Cosette, e ou te kanpe, ou pa tande mesaj pou Jovenel Moïse lan, nou ta renmen tande li. Ok,
mesaj la la, mesaj m ap voye pou Jovenel Moïse, m ap voye. Dil konsa ke pov laza tap mande charite li te jwenn mwayen ke nonm rich la pat bali kounyea mwen menm mwen menm mpaka antouray jovenel moïse la yo mwen paka kanpe devan yo poum mande yo men sou sèl bagay dil pou di mesay map di mesay la E n pòv Laza te mouri, li te moute nan jent Abraram, e nonm rich la te vin mouri apre l te cho. Voye mesaj la klè bay prezidan Jovenel Moïse. Wi. Pase li pral gad. Voye mesaj la klè. Wi e pòv Laza te mouri. Pòv Laza te mouri pa la fin. E nonm.
Prezidan pral depi nan lari Pòtoprens e nou te vin fè ti. Pale avèk Madan Kozèt Kònèy k ap viv anba yon wòch sou Boudon an, ki t ap esplike m nan ki sitiyasyon ke l ap viv depi 2016 pou jiska 2021 an. Li toujou ap viv bò lari an, tout sitiyasyon difisil li, ki esplike nou ki jan bagay yo ye pou li. Lavi an pa fasil pou li.

Eske se sa konn rive nou yon jou ou pa pa gen mwayen fè manje ditou?
Bon, lè sa rive nou yon jou m pa gen mwayen ditou, m mwayen volonte Bondye li va ban mwen. M reziyen m rete demen si Dye vle. Sa sa se kot Bondye vle. Lè lè l ban mwen demen si Bondye mwen demen si Bondye vle mwen di l mèsi bokou paske se li menm ki kreye m li poko pran souf la fò l ban m manje.
Ok.

E mwen kontan tou. Mwen kontan tou pou vizit la. Pase depi yon moun ka sonje w pou l pase bò kote w, li se yon bagay. Bondye voye l. Bondye voye li. Li vini. Pase gen yon rekonpans pou moun ki obeyi a moun. Dakò. Mèsi.
Wi. Pase w bezwen soti nan eta kote w ye. Bon, mwen menm. Sam ta renmen prezidan fè pou mwen pase sak te sa li pase maten li wèm la li pase a midi li wèm la li pase aswè li wèm la okontrè menm lè lap pase aswè ou tandel fè pwopwop pwopwop pwopwop sa vle di e mwen l wè la e nou 2 a ki la leswa mwen menm mwen menm mesaj mwen ta voye ba li mwen ta dil konsa e mwen menm sam pi bezwen an se pase Poul ta vin fon bagay pou mwen anba tou wòch sa pase e la m dòmi. Prezidan men prezidan retire w anba tou wòch sa. Retire m anba tou wòch sa pase son moun mwen ye menm jan a prezidan. Ok.
Ebyen e yon mesaj pou tout entènot, tout moun ki kap gade w la aktyèlman la Madam Corneille. Bon mwen mwen. Mwen envite kèlkeswa moun ki tap tande e moun ki alantou tou e m te byen kontan paske e sèvitè yo te pase la pou yo te fè yon ti pale ansanm avè mwen. Mwen di Bondye mèsi premyèman e mwen di yo mèsi tou. Mèsi bokou. Ou pa gon nimewo moun si moun ta bezwen antre nan kontak an kontak avè w? Pa gen nimewo ou byen moun? Ou pa gen telefòn?
Silvouplè ou ka ou ka. Èske ou pa gen telefòn?
Non m pa gen telefòn.